Se toujou ap ba yon pil pwoblèm menn. Tann misye vini ou pral wè sak pral pase. Dousman.
Bòt la pa bon. Se ou menm. Sa t pase kote w te ye menm. Bòs la.
De de a m tap bwè bòs la. M de de a m tap bwè. An ou tap bwè.
Pa vre menm. Yo menn e bagay sa m rayi avè w la. E menn bagay sa kap banm pwoblèm an.

Ou menm ki deyò a, n ap fè w konnen ke Jezi Kris ap vini. L ap vini, e se pou nou menm menm, nou menm ki peche, nou menm ki fè anpil bagay ki mal, li te mouri pou nou. Li mouri pou nou e l pa t mouri pou nou, se pa paske nou te bon, men se pou peche nou, pou sa nou te fè ki mal yo. M ap di nou, Frèm, sèm, Jezi pa bezwen konn ran sosyal, li pa bezwen konn ki moun ou te ye, li pa bezwen konn ki nivo w, li pa bezwen konn kapasite w, men sèlman li vini pou l delivre tout moun ki nan tantasyon yo, tout moun ki anba povrete yo.
Prezans ou Senyè bon nan vi mwen. Prezans ou Senyè.
Mesye bonjou. Mesye bondye beni nou.
Bondye beni nou mesye. Mesye m pa konn si sa ap deranje nou si nou te ka fè m kado yon minit pou m te fè yon ti pale avèk nou.
Minit? Minit ou bezwen? Wi wi yon minit. Boss la, sa ki genyen la?
Gèlè kòb misye bezwen menn. Map bay misye kòb menn. Kòb misye bezwen. Non frè se levanjil la m pot pou ou frè. Levanjil la. Levanjil. E jezi voye m vin diw ke l te mouri pou ou. Jezi vle ou sove lavi ou. Paske li va pa retan yon anko. Tale. Levanjil toujou sou moun. Jezi voye m. E lè moun kanpe ap kanpe. Depi ki lè.
Ou konnen se jezi ki te mouri pou ou frè. Jezi kris ki te mouri pou mwen. Mwen mede sa yon ki te mouri pou pou mwen yon fap.
Jezi ki te mouri pou ou frè. Pase Jezi te mouri sou bwa kalvè pou ou pou l te ka ba w lavi ki pap janm fini an. Tande pawòl. Kounya e levanjil ou vin bay talè. Nan moman sa m pa ka pran twòp bagay. Banm nimewo w epi e ma ma pale avè w aprè. Ou konprann?
8 29. Ok.
247 03 25 Pa gen pwoblèm.
Ebyen frèm m ta renmen ke ou fè wout la ansanm avèm paske Jezi genyen yon sipriz pou nou. Tout moun kap swiv Jezi, li gen yon kay ki prepare pou tout moun kap fè menm wout avèl. Kòm m pran nimewo ou mèt ale aprè map pran randevou a ansanm avèk ou epi pou nou pou nou ka pale. Anben dakò mèsi frèm, Bondye beni w zanmi. Ok. Bondye beni w. Pa gen pwoblèm. Bondye beni frè. E ley sou mapou al ak to bay de wap mwen. Gade men. Wap achte wap achte yon ti wonm babankou. E pi ou pa bezwen pou ey. Bòz wi la.
Mwen gade met la mba gen bòz la.

Koman kisa Leogane kisa m men di sa w? gen Leogane menm? Oh m ta met sou mwen men nèg Leogane mwen m pa kab kite bòs sa konsa imajine w e èske ou wè kijan bòs sa ap byen fè l ou wè kijan bòs sa gentan achte tè anlè a tout tè anlè yo pou bòs sa ye ou wè kijan bòs sa gentan achte yon pakèt kay li rete menn e nou menm ou wè kijan n ye ou pa wè kijan n ap dòmi sa k genyen frè. Kisa ke w te fè w menm? Solda gen rezon men.
Yeah. Gen rezon.
Wè men m gen lò bagay nan menm la, m gen lò bagay sou mwen la frè. Bagay ou konnen men bòs la anlè a men, ap fè reyinyon men, pale anpil bagay sa yo men. Ou konprann men? Jis nou oblije ale men, gen yon tèl ap achte la men, bagay sa yo men. Yeah, pa gen cho.
Chak fwa n soti nan lari men n pot kòb la, kòb la men. Yes. Ba li men pa gen sa n fè ak kòb la.
Yeah baz la, se sa m di w frè. Wè la kounya la frè, nou pral byen pase. Ou wè bòs sa nou pral blo bòs sa nap pran tout kòb li gen yo e nap fizye misye frèm eske ou bezwen kòb ou pa gen bagay nan menw yeah m konn bout dedan lakay la m konn bout nikle lakay la frèm map lagel nan menw etou nou prale etou nap pale avèk mikay etou poun blo misye frè pa gen bagay konsa frè.